Bonjou, bonswa, mèsi avèk tout ansyen, mèsi avèk tout nouvo. Si se premye fwa ou sou chanèl la, mwen di w byenveni, ou lakay ou sou chanèl Resèt Natirèl Bon Bagay. Pa bliye fè m kado yon abòne. Lè w fin abòne, klike sou klòch notifikasyon an, lè m lage yon videyo pou w se premye moun ki jwenn videyo a. Videyo m pote la pou nou jodi an, Se video koman ou ka ka fè 2 moun goumen. Men sa pral depan. Ou ka mande pou separasyon oubyen goumen. Pou moun kap viv aletranje yo, sivouplè, medam ki Ayiti, mesye dam ki Ayiti yo, Ayiti diferan avèk isit e aletranje. Ayiti se peyi nou. Ou goumen nan peyi ou, yo mete w nan prizon. Ou lage aprè. Men isit, goumen a fanm pa dous. Se prizon dwat. Yo rele sa abuse. Ou abize fi an. Epi tou, si ou pa citizen, ou ka pran depòtasyon. Sa pral depan. Map mande nou tanpri. Atansyon! Pa bliye Guy Carmard, si ke ou fè sa a moun nan al manje mizè. Ayiti, malè ap rive w kanmenm nan vi w. Epi si moun nan pa moun ou, se pa nèg ou byen fanm ou, ou vin jwenn 2 moun ansanm. Poukisa w oblije separe yo, poukisa w vle yo goumen? jiskaske yo fè depòtasyon. M pa bay li pou nou fè mechanste. Pa bliye lavi a gen sa k rele karma. L ap tounen dèyè w kanmenm de pitit an pitit, ni ou menm ni pitit ni pitit pitit. Kòman ke yo n ka divize de moun oubyen mande pou yo goumen? Resèt sa w ap mande sa w vle avè l, goumen oubyen oubyen divize. Pou yo goumen pou yo kite. Ou ka di goumen kite pou len bat lòt. oubyen pou pou fi an bat nèg la pou yo kite oubyen ou mande pou separasyon sèlman ou bezwen yon alimèt mwen m gen brikè alimèt mwen fini m gen alimèt wi alimèt m mwen dèyè l sòti kote pou m limen nan pa bay ou bezwen 2 moso papye blan san lin chire arebò yo ou bezwen yon ti soukoup blan fayans. Ou bezwen pou moun ki pral mande l, èske li pa gen sèl bagay, youn nan sa yo pa dwe manke. Ou bezwen sèl fen, si w gen gwo sèl, fè l fen. Ou bezwen kafe, sa e kafe ladan l, moun Ayiti, sa e kafe. Mwen pran enpe kafe, mwen mete l lan yon bòl, mwen mete ti dlo pou m fè l mou pou l ka sou non an, nou wè l? Mwen mete ti dlo pou m fè l mou pou m ka mete l sou non moun yo, pou kè yo nwa tankou ma kafe, tankou mizik lan. Erzuli, kè ou nwa tankou ma kafe. Se konsa ou pral fè kè moun sa yo nwa tankou ma kafe. Sèl la, li andousi bagay, li retire, konsa li divize moun tou. Ok. Sèl kafe pa anpil engredyan. Priyè Sen Tizarak la, m te bay li deja nan separasyon, se li menm ankò ki pral nan videyo an. M ap lage videyo aswè a, men priyè a se demen maten m a ekri l mete pou nou. Ok si ke w nan group lan map jis voye priyè a nan group lan moun ki pa nan group telegram nan map met priyè a demen si Dye ve kote nou kan kòmante an tande ok ou bezwen yon balèn nwa m ta bliye yon balèn nwa ka fè sèl si w pa gen balèn nwa achte yon blan men balèn nwa pi bon lè wap fè revanj lè wap divize lè wap fè revanj si w pa gen balèn nwa ou mèt itilize blan l pa yon pwoblèm. Avan w kòmanse rityèl la, ou limen balèn ou. Gade koze. Talè, mezanmi. Ok anm retire. Avan m kòmanse rityèl mwen m limen balèn mwen. M te montre kòman pou yon moun limen balèn deja. Se konsa. Alimèt ou konsa, ou fè sa, lè ou limen l ou fè sa, sa, sa, sa. Ok. M limen balèn mwen. An kwa. M tou salye 1, 2, 3, 4. Epi m limen. Lè m fin limen l. M alimèt la metèn ni, m fè sa 1, 2, 3, m vire l an won 3 fwa avan ke m jete alimèt la. Byen fè w etèn li lè w ap fè sa. Balèn mwen limen, nou wè balèn nan. Tout moun konn balèn, tout moun konn sa k rele limen balèn. Li pa, li pa esansyèl menm pou nou wè balèn nan ki limen an. Ok? Balèn mwen limen, rityèl mwen pral kòmanse. Mwen ekri non Garry Jean Pierre mwen ekri non Vanessa Hilaire ou men mwen ekri Garry Jean Pierre Vanessa Hilaire pou m konn mari w la oubyen madanm ou an se non sa yo l gen non moun yo si w pa konn non moun nan pou moun ki pral mande w pa ka fè nòmalman gen resèt w ap fè si w pa konn non moun nan w ka fè l a foto moun nan men sa e pa a foto a non si w pa konn non l pap fè gen resèt depi w pa konn non moun nan w jwenn foto l ou ka fè l avè l men sa pa bezwen foto se non l bezwen. Ou mete yo an kwa. Ok. Ou met nan an kwa nan asyèt blan. Nou wè. M met nan an kwa. M pral mete kafe a sou li. Kafe a met ti dlo ladan l pou l ka kole. Fòk kafe a jan w wè m fè kafe pa m nan. Ok. Ou met ti dlo ladan l pou l ka kole. Nou wè li tankou yon gwo don. Fò kafe a anpil poul kouvri tout non moun nan ok pam nan pa ase m paka pran kafe map brè ou mwen menm m renmen brè ti kafe mwen poum ap benyen resèt la kafe pou nou ou menm fò kafe w la anpil poul kouvri papye a nèt pou pwent papye a pa parèt menm pwent papye a pa gendwa parèt ok. Menm sak Nou pral wè Nou wè Ou menm pam nan parèt Pwent papye a parèt nan pam nan Ou menm paw la pa gen dwa parèt Fò kafe a kouvri Tout non moun yo Ki an kwa a An kwa w mete l Tout moun konn sak rele kwa Kounya la nap vide Sèl Nou wè Map vide sèl Sou tout non an Fòk kafe a kouvri non an nèt avan w vide sèl la. E pa sèl la non pouki kouvri nou. Kounya la m vide syèl nou wè. Fòk kafe a kouvri kafe a kouvri tout nou. Fò kafe a anpil pou l kouvri tout nou. Kafe a tout ma. E pa dlo kafe non kafe a menm a tout ma l. Ou met ti dlo ladan l pou fè l mou. Kounya w met syèl sou li. Lè w fin met syèl, kote l ye a ou mete de moun konsa sou li epi ou di priyè sent izarak la. Lè w fin di priyè sent izarak la. Ou mete l yon kote ki sonb, ki pa gen twòp klète sou li. Yon kote ki tou, ki, ki pa, yon jan pa gen twòp klète sou li. Te met sa anba kabann ou, oubyen anba, anba pandri an, anba, yon ko anba tab la. Men, fò w pa al ladan l, fò w pa lage anyen ladan l, fò timoun pa al ladan l, fò w pa touche l, fò w pa frape l. Pou l ret yon kote, san moun pa al ladan l pandan 15 jou. Men yon kote ki pa twò klè. Pou limyè pa twò briye sou li anba kabann, anba, anba, anba pandri, ou mete l fè 15 jou. Depi yo separe avan 15 jou, antere l. Antere sò oubyen jete l. Gon moun k ap rele m. Depi yo gen tan separe avan 15 jou, pran sa, pran resèt la, al jete l oubyen antere l. Ok men fòl fè 15 jou. Men sil vini avan 15 jou si yo separe avan 15 jou an tande nouvèl ou avan 15 jou an pranl al jete men sipoze fè 15 jou sil poko vini ok aprè 15 jou kit li vini kit pa vini al jetel al jetel oubyen anterel nou konprann siw nou tande nouvèl yo separe avan 15 jou al jetel yon kote pa jetel bò lakaw al jetel yon kote. ki pa tou twò pre lakay ou. Si l poko vini, kite l fè 15 jou an nòmalman avan ke ou antere l apre sa tann nouvèl. Ok, babay bòn chans. Pirifye kò nou. Pa gen anyen w pap fè pou w pa pirifye kò. A dlo sèl oubyen dlo jiwòf lè w fin benyen ou rense kò a dlo sèl la oubyen dlo jiwòf. Resèt sa se nan plèn lin pou l fèt. Egal la l pa gen jou, pa kont kilè plèn lin nan ap tonbe. Se yon resèt plèn lune pou nou fèl ok. Babay bonne chance. Menm lè ou gen règ ou pa yon problème. Babay bonne chance.